M vin mande madam nan travay la, l banm travay la. Kounya m sèl chèf, se mwen k ap koupe rache nan travay sa. M fè sa m vle. Konprann? E w wè m wè moun ap travay ak moun yo tou tou kòm restavèk. Madam sa yon bon moun li ye. Bon moun li ye. E pa moun k ap redi a moun, k ap rele sou moun, k ap mal sèvi a moun. O! Jezi! Se yo ki te sere madam sa pou mwen. Zanmi! Madam sa genlè se moun bomon liye madam nan paka bon moun konsa oh m sezi bagay sa mwen menm ase m ouvè kòm ou konprann m alèz m fè sam vle arive yon lè genlè map di madam nan m bezwen yon fanm tou paske m paka Ba konn konn depoze oh madam. Se pa travay wap travay isi a la? Se pa jeran lakou ye la? Oh m pa konprann, m kite travay pou fè m sòti, m jwenn ou ap pyafe sou chèz kage, sou chèz balansin. Men, madam, e bale a, m ap chache bale a pou m mete la. Kòman w ap chache bale a? Bale a nan men w, depi w fin travay la, m remèt ou bale, m remèt ou tout bagay ou, kounya la nan men, w ap di w ap chèche bale? M pa wè kote. Kòman w ap chèche bale a? Sa w t ap fè la, e bale w t ap chèche la? Epi tou kanpe tou anpre m konn se je on y avanse. Bon madam jan map pale byen de ou sa epi. Kòm wap pale byen de mwen an e travay ou vin travay travay pou travay ou travay pou lajan w lan eske se zanmi w mwen ye. Sa yo pa konn lè yo je yo an. Epi m pral dèyè a la m pral chèche yon bagay lotbò a lè m vini pou moun la byen netwaye tout la. Mwen ta sa pou m konn kisa map peye w. Pa gen pwoblèm madanm. Siw m pa wè kotem met ba li a non. Madanm sa menm menm menm oh. Janm te kòmanse pale depi ou pale byen pou moun nan li gintan gate. Hey Katiana. Oh Koman ye la medam? Ou anfòm oh m tonbe sou non egzat Nou bèl wi kote nou pral la menm? Ah ou konnen se job nou dèyè la Ou konnen lavi a e peyi a pa gen anyen liye nan chache yon ti travay Ah travay nap chache Oh Bon bèl moun tankou nou nap chache travay epi mwen menm la kote w ye la m te di m bezwen moun ki pou travay ansanm avèm pase tout kay sa ou wè la se pou mwen yo ye. Se pou mwen yo ye epi m di m bezwen yon jeran. Jeran, m pa vle travay jeran. Tankou si w bezwen yon moun pou lave pou ou, pase, fè manje. An wi, se jan de moun sa yo m bezwen, men se konsa m rele yo. Konprann? Gason se jeran, fi se jeryèn. Konprann? M pa t mete l o feminin. Se vre men ou ka pran yon paske ede l nou ye de djòb sa nou ye. Sa vle di w ap pran nou toulède? Non se ti pitit mayo wouj sa ki terese m ou konprann. Humm anben ou tou jwenn chans ou wi pitit nou wi. E wi janm diw lan ti cheri. Se ti pitit sa ki nan may mwen ki nan sans mwen paske paske m wè figil plis sanble moun ki nan ki bezwen travay la ke ou. Paske m gen dwa pran limena met travay la aprè yon semèn li tonbe bat mwen li tonbe di yo wi sesi sela sela paske ou konnen gran nèg pa renmen bri ou konprann je si gran nèg.

Sa w wè? Ou pa felisite m pou li non. Felisitasyon.
M gen lòt bagay toujou, m gen machin, m gen traktè, m gen avyon, m gen bako lodè, m gen elikoptè. Tout bagay ou konnen ki gen motè yo, m gen tout nèt. M pa manke yo. Sa vle di, depi ou wè w la, w ap travay ansanm avè m, w ap alèz. Ou konprann? W ap alèz. Pa gen moun ki pral ba w bri, bagay, fè deblouzay ansanm avè w.